Vwari a rederape dè ke l te posib e jodi a se te yon reyinyon ki te fèt sou kòman pou nou konsolide sikwi ke nou genyen depi 8 mwa, 8 ou 9 mwa apeprè ke l kòmanse. N ap tou pwofite televizyon pou n di moun yo ke sikwi a rekòmanse, tout moun yo konn wout yo, 3 fwa pa semèn e nan tout komin nan e madi, jedi, samdi nan yon pati nan komin nan epi. Mèkredi, Vandredi, Dimanch e nan rès pati a. Tout moun yo konn a kilè kamyon yo pase. Kamyon yo egziste. Nou la nan yon plèn reyinyon pou nou pèmèt ke moun yo jwenn sèvis ke yo kòmanse genyen nan 8 mwa a paske sèvis la la pou l rete e pou nou amelyore. Jodi a ankò n ap pale de ekipman ke nou gen an plis ki pral sòti trè pwochènman. Se sitou nan 2 flòt ke nou pral gen an plis pou zòn ki pwodui plis fatra yo. La m pale de Badlavil la. Nou gen yon bako lodè ke n ap genyen semèn pwochèn k ap a dispozisyon nou ke n ap achte. Epi n ap gen yon bobcat tou ki pral pèmèt ke kamyon konpresif yo chaje pi rapid. Sa vle di n ap kontinye travay ke n te kòmanse a. Jan n toujou di, se pa yon baton majik, se ofiramezi n ap pote amelyorasyon nan sèvis fatra a. Epi n ap pwofite di moun yo tou ke lwa a. toujou la, li toujou egziste, n ap toujou kontinye arete moun k ap jete de fatra nan move kondisyon. Nou konnen ke de gen pwoblèm sè dènye tan, moun yo tann lè gen de pwoblèm tout moun pwofite repran move zabitid yo. Men meri a la, enspeksyon jeneral la pou kontinye fè swivi nan lari a pou anpeche moun jete fatra nenpòt ki bò e nenpòt ki lè. Nou pa sèvi a poubèl Pòtoprens, nou gen de poubèl anbilan, se tout sikui fatra a. E se sou reyinyon sa ke Teleginen jwenn nou jodi a, ki pou ranfòse sa nou abitye fè yo, pote plis ekipman, pèmèt ke nou bay popilasyon an plis sèvis. Rita, 9 mwa depi ke nou kòmanse avèk sèvis Pòte Lari a, ebyen e konbyen moun ki deja pase anba sanksyon lalwa sa a? Kesyon sa a toujou vini, men malerezman m pa janm gen chif egzat yo, m p ap ba w manti gen anpil moun ki pa, ki, ki, ki, men nou pa gen de moun ki residive. Sa vle di pa gen de moun ke n te arete ke n re-arete ankò. Sa vle di mesaj la bay gen anpil moun ki konprann sa k ap fèt la. E nou pa gen foli arete moun, nou gen foli fè moun konprann nesesite pou yo tann sikui a, pou yo tann kamyon an, pou yo kenbe l. Sof petèt pandan nou sot pase 10 jou te gen de pwoblèm denstabilite politik, de pwoblèm de popilasyon ki t ap di sa yo santi. ki te pèmèt ke meri a li menm pa ka travay, gen de moun ki te pa ka kenbe fatra a lakay yo, ki te poze l nan lari a, nou konprann sa, nou te kanpe, nou te kanpe sa, men kounye an la, nap rederape, kòm a lakoutime, e kamyon fatra yo ap pase a pati de 3, 4 è daprè midi, e kounye an tou nou kòmanse fè l lè maten tou nan gwo aks yo. Sa vle di nou menm nou la nap bay popilasyon an sèvis, men fò popilasyon an li menm ede tou. Fò tout moun antanke sitwayen fè djòb pa yo a, ki se kenbe devan lakay yo a pwòp, men an menm tan tou jere fatra. Nou pral rantre nan yon lòt stad ki se pa la machann yo k ap vann nan lari a pou yo gen de sachè yo menm tou ke fatra yo pwodui a pou yo kenbe l pou kamyon pou lè l ap pase. Nou poko rantre nan stad pou peye de redevans sou fatra, men se minimòm sa nou mande popilasyon an. fò yo akonpanye meri a nan sa yap fè a pou nou pa oblije yon jou pou poukisa pou nou pa rive yon jou pou nou pa oblije arete yon moun kap jete fatra. Nòt de près ke n te voye a, nòt de près la pa di nou kanpe kanaval paske pa gen kòb. E pa pwob, se pa se pa yon kesyon finansye ki kanpe kanaval la, se yon kesyon de tan, se yon kesyon de planifikasyon. Nou menm lè nap fè kanaval nou Pòtoprens nou planifye l e nou mennen kanaval la jan l sipoze ye a. Nou menm nou kanpe poukisa nou kanpe kanaval la paske premyèman se yon semèn de twa jou a l te ye nou panse ke nou pa t ap gen tan ase tan pou nou planifye pou nou bay yon kanaval alawotè de kanaval ki fèt pòtoprens la e moun di kòb ki te alwe nan bidjè a pou kanaval la fò yo voye l yon lòt kote m panse ke fòk nou pa fè ipokrizi ak kesyon kanaval la kesyon kanaval pou nou menm pòtoprens pa bliye Meyè Pòtoprens lan se nan se nan endistri sa menm li sòti. Endistri atistik, mizikal e tou sa. Sa vle di m se youn nan moun ki pi renmen kanaval ki genyen k ap viv ann Ayiti. So m ta kontan fè kanaval lè gen pou kanaval fèt. Men lè peyi a nan yon sitiyasyon difisil, gen desizyon deta k pou pran. Nou menm nou te pran l parapò a. mank de tan pou nou planifye yon bon kanaval o pwen de vi finansye, o pwen de vi sekiritè, o pwen de vi lojistik e atistik menm tou. Paske gen anpil moun ki pran nou alalejè. Nou menm nou planifye tout sa n ap fè. Federasyon de bann degize a pa t gen tan kòmanse fè repetisyon l yo. Li vin kanpe sou wout, nou pa t ap gen tan pou n ofri piblik la yon ka. kalite ke n ap chèche a ladan. O pwen de vi lojistik, o lojistik, nou pa t gen tan planifye finansyèman pou nou gen ase moun ki pral jere lojistik tout defile kanavalès la. O pwen de vi finansye, nou menm avèk Leta santral nou potko janm tonbe dakò sou konben kòb ki pral rive, ki pral alwe a Pòtoprens pou kanaval pa l la. Nou menm nan bidjè pa nou, nou te gen yon ti bagay, nou konn sa n te vle fè, men nou pa t gen egzakteman montan nesesè pou nou òganize yon kanaval. Se youn nan rezon ki fè nou menm nou anile kanaval la. Pwoblèm politik, pwoblèm enstabilite, popilasyon an ap revandike dwa l e li pèmèt ke tout bagay paralize, nou kanpe kanaval la. Nou kanpe l, nou kanpe l antanke responsab. Nou pa kanpe l paske nou pa vle moun fè kòb. Majorite moun ki monte nan radyo ki di yo menm se de sa yo viv mwen tou se de sa m viv. Apa de Mary m s on m s on m s on operatè atistik. Gen anpil moun ki bliye ke mwen menm tou se de sa m viv. Gen de atis ki di yo menm se de sa yo viv mwen menm tou se de sa m viv. Sa vle di m pa fè l paske m gen foli fè moun pa fè kòb paske mwen tou m p ap fè kòb. Paske mwen menm tou m gen konpayi m ki travay nan kanaval la. Lè w pran barikad, lè l sòti nan kanaval li gen reminerasyon, lè w pran ekipman k sou barikad ki lwe yo se pou mwen yo ye, mwen menm tou m gen kòb m pa fè. Men, gen de lè, fòk nou mete peyi a avan tout bagay. Fòk nou garanti sekirite tout moun, fòk nou pèmèt ke kanaval la gen yon nivo pou l pa kraze l parapò a sa l genyen, se pou sa n kanpe kanaval la.